Kòman tout bagay ap mache nan mond sa. Realmente nou di w mèsi paske ou pa janm lage nou. Nou remèsi w paske ou fè nou konfyans pou nou enfòme w. Sa vrèman enpòtan e tanto kote gen tanto moun nan mond sa, tanto ayisyen a veces e depi yo ede nou konprann sitiyasyon an yo mete nou nan tou pi rèd. Men gon gwoup moun ki di non non pè Latè, m ap chèche yon bagay. E sa vle di ke se menm jan avèk legliz. Ou konn yon pakèt moun k al legliz, talbeyi se moun ki renmen danse. E gen yon moun tanden k al legliz, moun nan al legliz paske moun sa a li menm, l ap chèche yon fi. Gen moun ki al legliz se paske lap chèche yon gason, paske l di se la m ka jwenn yon moun manso moun yo kapab konprann mwen. Gen lè nou konn twonpe tou wi. E gen moun ki al legliz ki gen dwa di non non, m vin legliz m pa vin chache oken bagay sa yo, mwen vin sèlman bezwen rankontre avèk Jezi Kris. Paske m gen madanm, madanm mwen byen, m gen tout bagay, men non m santi ke m gen yon basi yo. M gen yon tou vid nan kè m, fò se la pou m jwenn. E de si ke moun nan vini espesyalman, l pa vini pou ni pou pil mizik, li pa vini pou anyen. Jès man vini, l bezwen tande yon pawòl ki pou ede l konprann sitiyasyon an. Paske l konplè, li gen tout afè l. E de si ke Realmente m santi m kontan. Men, gen tout tip kalite de moun. Gen tout moun ka chèche egzatteman sa k yo bezwen. Men gen moun ke w ap gade espesyalmente, li gon bagay ke l ap chèche. Pase l vle jwenn yon moun ki pou ede l konprann sitiyasyon an. Li di, si m jwenn moun sa a, m p ap dekole. M ap ret la. Pase, m gen jounal m lage, chak m lage yon jounal, gen moun ki kite mesaj pou mwen, ki di, monchè, gade, Sa w sot di a men sa m wè men sa m wè men sa m wè la sa vle di ke sa demontre m ke gen moun ki la k ap swiv nou paske y ap chèche yon bagay ke yo konnen ke la yo ka rankontre ekspesyal men ke y ap dekouvri yon seri de bagay pezapez kòman sa ye men antouka mèsi anpil an nou rantre premye dirèkteman nan enfòmasyon medam mesye anpil moun t ap tann demisyon Ariel Henry pou yo defini. Exactamente, se sa k fèt. Men gen yon jounal ke m te fè menm sou chanèl sa a. M panse sa e dimanch maten ke m te lage l kote ke m te nan estidyo mwen e kote ke m te ap travay yon mizik. Men lè m wè tann ton moun ap mande m yon ti bagay eksetera, m te oblije chita pou m te pale avèk pèp la, pou m te esplike nou sa n ap chache a. Pinga n panse caricom pral di nou men ni paske nou gon pwoblèm. Pwoblèm nan jis ke si nou pa dakò pou n deside nou menm menm, e pou n deside nou menm menm, li gen yon sèl moun ki te kapab ede n konprann li, e l pa yo pa vle se politisyen yo. Pi fò nan yo. Yo pa dakò. Yo tout anvi jis ke si pou y al chita al pale a caricom. Vin fè se caricom nou t ap tann men pa panse ke caricom pral ban nou sa n bezwen. Eske m pa t di nou sa? Wi ou non? On moun ki gade video sa ta rive banm yon sou konnen 3 minit e pik la nou mèt di wi eskem pa di sa m te di nou caricom pap ban nou sa n bezwen wi yap kanpe ariel men yo pap ban nou sa n bezwen an demisyon ariel m te di nou wi ariel pral demisyone eske m pa di nou sa m pa tann se jodi a m di nou wi yap etire ariel men nou pap soti paske yap mete yon moun egzakteman moun pa yo ankò al final nap retounen nan menm sa nou ye eske m pa di nou sa nou pral wè l Realmente Ariel demisyone San pou san e sa ke nou tap chèche Eske se sa nou tap chache wi Non nou tap chache yon lòt bagay Nou tap chache demisyon Ariel Men Estalasyon Guy Philippe se sa ke nou tap chache Nou pa tap chache yon lòt bagay Men tande byen Kisa k fè w konnen ke Ariel, Guy Philippe pa ka enstale nan tèt peyi a? Kòm se caricom ke nou t ap tann, se caricom ki pou di nou sa pou nou fè. Peyi nou, peyi nou pa nou, se caricom ki pou deside pou nou jiskesi, ala wont! Ebyen ke. Menm jou a depi jou sa tout moun gen tap siyen voye bagay se sela on gwoup on gwoup poli on gwoup moun ap moute on gwoup prezidansyèl pral moute 7 manb tout moun ap goumen pou yo voye ale men kisa karikom vin avèl yo fè konnen moun ki pral patisipe nan bagay sa l pa sipoze te kondane nan okenn zak on dwe travay vin avèk pwen sa espesyalmn te pou yo mete Guy Philippe ou a deyò menm. Men si ke yo tap mete yon moun enpòtan yo te vle kte pou vin mete peyi a sou ray de devlopman ou konn sa yo tap fè? Yo tap pran Miskaden ou yo tap al sou kanal sa nou fèk fè la yo tap di Wideline Joseph ou byen yo tap pran yon lòt moun ki anndan komite kanal la paske moun sa yo fon travay nan ane sa k sot pase a ekstraòdinè kote ke se pa menm leta non dyaspora voye kòb ba yo pou yo fon travay e yo fèl devan je lemond. pou m kapab di yon travay istorik. Men dèske se pou yon bagay serye y ap fè, yo pa pran moun sa yo. Yo te ka di y ap pran yon moun nan chak depatman ki pou vin reprezante depatman an, ki pou vin pale, ki pou vin pote solisyon sa, ki pou vin al travay pou vin di wi, men sa depatman m nan mande, an n fè tèl bagay achtake nou mete eleksyon, eleksyon an fèt. Non. Rapidman tout pati sanzave sal yo, yo tout gen tan ap siyen sa voye moun, sa voye moun, sa voye moun pou yo kapab mete Guy Philippe deyò epi alfinal kòm se karikom kap deside alfinal karikom di wi pou yo chwazi yon moun pou yo mete Ayiti. Ala frekan mesye! Pou yo chwazi yon moun pou ki pou fè pati komite digo presidansyèl sa yo bezwen an, moun ki pral vin dirije peyi a, fòk li pa pase nan okenn zak, fòk li pa gen okenn bagay. Pou peyi w la wi y ap deside konsa. Pa gon Ayisyen non k ka deside la a. Se caricom wi k ap deside ki sa k ap fèt la a. Ebyen kounye a la a mwen vin di nou pèsonn pa vin di viktwa. Kenbe sa moun kap di non viktwa nou vwe Ariel Henry ale. Non Ariel Henry pat pwoblèm peyi Dayiti. Pwoblèm nan se menm kote ou wè yo la. Sa vle di pwoblèm nan toujou la. Pa panse ke ou gon malad epi yo ou gon yon doulè epi ou al ou rive lopital pou ka tann doktè kap vin fè operasyon an epi yo ba ou yon piki kontre doulè. Epi doulè a fon ti kalme, operasyon poko fèt kounye a wap vin di mèsi Bondye m gay a. Non! Son piki yo ba w avèk yon medikaman ki pou fwèt doulè a ke ou genyen an men operasyon an pa fèt. Sa vle di ke menm lè doulè a fwèt kon piki a fini en doulè a pral repran menm kote ankò. Sa vle di ke doulè ke n gen la a. Sezaryèn nan poko fèt, nou te pre kouri. Piga pèsonn pral vin di m non, viktwa, piga nou pral selebre, selebra anyen, kote anpil chanèl pral di nou e viktwa Ariel Henry ale. Non. Nan sa politisyen Ayiti ou wè kap selebre di Ariel Henry ale e paske l nan menm magouy la tou, yo mete w nan sitiyasyon an tou. Ariel Henry pat janm pwoblèm nan. Ariel Henry, ant nou pale ata menm diskou pou l te demisyone, se ekri yo te ekri yo te voye l ba li. Deske caricom potko pale, caricom di m m penate, kòm nou poko pale, yo wè nou wè, si Ariel Henry fèk demisyone la yap enstale Guy Philippe, ann fon lòt plan. Yo retounen sa dèyè, epi yap tann reyinyon sak pase yè la. Pandan l fini la, tout moun gentan monte non, viktwa, kote viktwa a ye? Pou l te viktwa, èske ou enstale Guy Philippe? Non, ou pa enstale l, entonse, pa gen okenn viktwa. Ariel Henry ale, se yo menm k ap deside nan moman la a, yo di w, konsèy 7 manm sa a, kounye a yo pran, yo pral di w kiyès ki bon avèk kiyès ki pa bon. Non, kòman yo, ou pa ka deside pou mwen menm, paske m se yon peyi demokratik, m se yon peyi souverènte, yon peyi menm ki pran endepandans, kòman, kòman, e pa vre, kòm se, e pa endepandans, gade w nan fèy papye, menm m pa kwè se yon bagay verite. Si se verite, ki yon bagay ki t ap fèt? A vle di pa gen istwa. Pita pèsòn moun pa di m viktwa paske Ayiti se konnya l nan sitiyasyon. Sa ke m ap di la a, nou pral wè l pi devan. E pa sa n ap tande lòt kote paske yo pèp la pap di sa. Moun yo ki ta pou di nou sa yo pap di nou sa. Pase pawòl sa yo pap fè vyou. Men se wi se yo k ap etire nou nan sitiyasyon. Fòk nou konprann ke pwoblèm lan toujou la. Awola si nou bezwen gen viktwa, apre yo fin enstale konsèy 7 manm sa a ke yo menm yo chwazi a, se yo ki te chwazi Ariel, se yo ki te mete l, yo retire l, yo mete l menm kote ankò, se yo k ap vin dikte konsèy 7 manm sa a, enben kounye a la si n bezwen kontinye soti, konsèy 7 manm sa a e pou nou kouri dèyè l tou pou nou di non nou pa bezwen sa, nou se Ayisyen, nou bezwen lòt moun, se moun ke n bezwen an se li pou vin reprezante nou. Se lè a atò, kounye a si n kenbe sa, an pratik, Pwoblèm rive, moun 7 manm sa pa ka enstale, sa kontinye, dja yo vin asepte avè moun ke nou mande a se la a atò nap kapab di viktwa. Men nan moman sa a, piga pèsòn moun vin di m Ayiti gen viktwa, Ariel Henry demisyone. Kiyès ki te Ariel? Kiyès ki te Ariel? Nou pa wè son yon teyat yo jwe, yo fin jwe teyat la yo vire nou yo tounen nou, al final yo retounen avèk yon lòt moun paske yo gentan 2 zan epik Ariel pa fè anyen konnya men Marina te moun yo vin avèl la ankò sil fon 2 zan epik yo retounen yon lòt ankò li fè 2 zan epik ankò a konsa a konsa bay se wè yo wè nou bouke avè Ariel konnya la yo di bon m pral fredi yo ban nou yon piki nan moman la yon piki poun fredi tèt nou. Men piga nou panse ke gen viktwa. Non. Kèlkanswa moun ki gen dim ke sa yon viktwa, kèlkanswa tip de pwofesyonèl ou ke ou te ye, ou vin kanpe devan m, m ap kanpe fas a fas avè w menm jan avèk nan lucha a, lè w wè nèg yo 2 moun ki pral goumen kanpe fas a fas epi yo kole tèt yo ansanm lan. Pou yo len demoutre w m pa pè w, sa w ka fè m nan m ka fè w li tou. Ebyen m ap fè menm bagay la tou. Kèlkanswa tip de pwofesyonèl ke ou te ye, ou vin kanpe fas a fas avè m, m ap di w manti, pa gen viktwa la. E mwen menm m ka di w manti. Poukisa? Se te bezwen viktwa, yo t ap met moun ke w te bezwen. Medam, mesye, vrèman enpòtan. Awòl, avan n pase nan dezyèm pwen ki vrèman enpòtan anpil, m vle anpil nan nou konprann de sa ke m pral di la nan dezyèm pwen an. Men avan n pase ladan m, an n kontinye paske m vle soti nan bagay sa. Awo la anpil bandi an Ayiti kòmanse wè on ti kal klè. Anndan konsèy sa a, yo fè konnen moun nan k ap vini an, fòk li asèpte miltinasyonal sa k ap antre an Ayiti. Ki miltinasyonal sa? Ki kote? Apre dezan epi kou moute kou desann, yo pa t siyen anyen. Pa t gen anyen ki te fèt vre. Kote Kenya aktyèlman la di non, kounye a yo pral pran ennan an tan byen ankò pou yo vire nou, pou yo tounen nou. Kote kongrè entè e Ozetazini an di non l pap siyen oken lajan. Men si se pou Ikrèn wi yo tap siyen, si se pou Larisi wi yo tap siyen, si se pou Izrayèl rapidman yo tap siyen. Si se pou Perou notre Falak te nan pwoblèm ou pa t tande pwoblèm Perou ankò yo tap gentan siyen l tap gentan fini. Se paske nan la onu a tout Nan caricom pa gen pèsonn ki reprezante pèp ayisyen an tout moun kale yo reprezante yo menm menm yo pa reprezante pwoblèm ayisyen an yo pa reprezante pwoblèm peyi a e sak fè jiske si pak janm gen moun ki konprann sitiyasyon ke peyi dayiti ap soufri la humm m pral di yon bagay e nan moman la M panse tout moun ki kenbe yon zam nan men nou an Ayiti, yon moun te ban nou yon zam, aktyèlman nou vire zam sa yo kontre yo, li bon. Men kèlkeswa moun k ap vle negosye ansanm avèk nou anba chal, si nou gen lespri nan moman la, n ap gentan wè ke moun sa yo pa renmen nou. Anpil moun ki te konnen ke lè l gen kòb, espesyalmente 400 mawozo ki toujou ap fè dyòlè avèk Jeff. Ki toujou di non menm gon kofre fò la konbyen de pil ewo m pa menm bezwen kòb goud yo menm sa tèm vide yo nap wè nan moman la a yo mande pou moun sa prezidan ayiti fòk li asèpte miltinasyonal sa kap antre nan peyi a moun sa vle di fòk li siyen pou yo vin touye nou yo menm ya vin yon lòt koup ankò. An vle di ke m plen konprann sa. Banditis pap fini nan yon peyi paske toujou ap toujou gen moun ki pa wè danje. Men nan tèt viv ansanm, prezidan viv ansanm ki se Babekyou, Babekyou wè yon bagay. Men m panse menm Babekyou sa a, petèt l ap fè lekòl avèk menm banditis li yo. E sa k fè m panse nan moman an yo vire zam yo kontre yo. Yo itilize Ariel Henry fè l bay tout sa ke yo bezwen a tout André Michel fè yo bay tout sa ke yo bezwen nan peyi a kòm zam. Al final nou pa wè kòman yo rejte nou? Yo rejte nou tankou bèt. Nou fin fè lajan se vre men nou pa ka jwi l paske nou pa kòmsi nou pa sou moun. Ebyen ke moun k ap vin la yo pral bat pou yo fè l menm jan tou al final pou nou wè kote kòman bagay sa li menm Li pral kontinye nan tèt peyi Dayiti. A vle di m toujou di nou sa la, pi grann kite lajan fè ke nou bay yon moun dinite nou pou granmesi. Paske ou ka fè lajan. Ou ka fè lajan. Pi grann kite pèsonn moun pral vin di w non kenbe zam sa w ap travay pou mwen men lè w kidnape moun nan a tout yo di w men konbe kòb pou w mande yo pote pil katouch ba ou men pandan zam sa nan men w ou santi w se wa. Men al final, pandan se tan ou santi ou se wa avè zam sa nan men w, lè kat mare 14 kiyès y ap touye se ou menm menm, fòk nou konprann sa. E de si anpil ayisyen pa ka konprann verite, paske reyèlmente se la verite, 98 pou 100 moun ke w ap tande se menm bagay la y ap ba ou men w kann se se li k vrè a. Menm jan avèk Jackito k di gen bagay m pa ka konprann pase moun nan vin di m konsa, adore sen blanch sa, adore tout bagay epi tout sa l ap fè se nwa. Eh non. E si n gen kontwòl, n ap wè ke koulè pa nou an li favorab ke tout koulè nan mond la. Pèsòn moun pa p vin di m anyen. E m ka pwouba sa a, yon moun ki bezwen konn se verite ou pale avè m m ap di w e m ap moutre w sa. Nwa pi favorab nan mond la ke tout bagay. Pa gen moun ka viv san nwa. Men yo demoutre w ke w pa anyen paske w pa gen memwa. Eske n pa gen memwa vre? E pa vre. Se paske menm moun ki la a ki pou ede yo konprann sitiyasyon moun ou voye a, depi nan wout, li chanje lide dèske yo ofri l lajan. Tout nwa konnen e fè lajan se lè yo ofri w pil lajan. Li pa t janm konsa. Kote w chita a, si w vle, ou ka chache senk moun, sis moun met ansanm e n fè lajan. Reyèlmente m dekouvri l. E ke s on gran verite ke l ye. Mwen m gen plis ke 16 moun kap travay map atande travay wap atande plis ke 16 moun map chèche de twa moun poun chita poun fè renyon map ba yo yon kou gratis poun travay ansanm pèsonn pa vle tout moun ap pale sim ta vle ede yo pale yo de Biden pou yal nan Biden. Sel sa. Apa se di, ou di ayisyen non non, men sa map montre w. Ann chita l final, m ba w 2 mwa, apre 3 mwa wap kòmanse fè lajan. Pandan w sot travay vin kote m, map ba w yon kou, men sa m vle w fè pou wè. Non, n alye. E si gen balgo, nou ta vle pale de yon gran, nap pale de lofoki. Ou wè sa yo fè la? yo kreye edifis yo Roho epi yo achte tout ekip yo, yo chita kounya la se yo kap bay moun èd pandan se tan yo pat ka achte yon kamera se moun ki tap ba yo pou yo achte yon kamera jounen jodi a ou gen plis ke 5 milyon moun kap swiv yo sou yon paj yo menm yo pibliye fè konnen yo rantre 60 milyon de peso chak mwa chak mwa ayisyen pa vle kòmanse èske se zam yo te pran èske se bay moun yo te bay kounya la gen moun ki bezwen pote sinyati lofoque. Tèlman yo gentan gwo nan mond la. Men ayisyen pa vle aprann, pa manke w di vin chita, m gen chemen an, men m pa ka fè l pou kò m, gen bagay m bezwen, si w vini m ap ede w, m ap ede w, m ap ede w elaji nan mond la, n ap avanse ansanm. Non, nunca. Medam mesye pwen ki pi enpòtan nan jounal sa a, avan m kite pwen sa a, bandi yo, bon, nou konnen ke n nan cho, pase moun k ap vini an, l ap siyen pou yo kòmanse kontinye travay sou miltinasyonal sa a, menm lè ke l son manti. Men yon jou l ap vini kanmenm, paske yo pa ka pran tout tan yo pou y ap bay manti, pou y ap reyini, pou y ap pale, paske gwoup manm, gwoup sa k ap vin Ayiti a, bandi yo p ap kite l enstale, lè yo bay la twò di, y a leve pye yo. Bagay sa a n ap kite l la jiskesi nou pa ko konn kòman l ap fini. Men pèsonn menm p ap vin pibliye viktwa a, paske mwen menm li pa yon viktwa. Medam, Mesye m ap esplike nou, Vrèman pwen ki enpòtan anndan jounal sa. Kòman ke lè ke w ap kite moun itilize w, al final, se ou menm k ap wont nan je lemond. M ap di nou byen, gen kote m parèt kòm Ayisyen, mwen menm m wont. E pa mwen, men se mwen. Afè se lè w tande yon mouton machin, pou tande kòman konbe de Ayisyen ap pale, menm yo y ap pale yo pa konn sa y ap di epi tout moun pran gade yo. Lè yo chita nan machin li menm yo lè w di yo pe la tou nan bouch mwen se pa m. On lè gon fi Ayisyèn k al resevwa yon kòb nan Caribe Express. Epi fi k sou ka a, pandan fi a al resevwa kòb la mari l sou kote l yo parèt fi a, yo di fi a non, son sèl moun nou vle, nou pa vle 2 moun. Di mari w chita tann ou oubyen fè l soti deyò. Yap di kisa mari m ap fè m vin bay kòb mwen pou ap di pou mari m soti. Tèlman fè diskisyon m pase bò ka a m al kote fi a m tiye je ba li m di fi a silvouplè kite sa paske ou deja wè ide moun nan. M di silvouplè pa fè diskisyon tout ay dominiken kanndan an paske nou konn k al express moun k al pran lajan sou ladan 80 pousan se ayisyen. Anpil ayisyen ke yap kraze peyi Ayiti yap voye kòb maten kòm aprè midi vin sere nan sendomeng bay pitit yo e sam di nou an nou mèt al gade non li pou wè 80 pousan se pa ayisyen m pase m ale m parèt m rele fi a ki sou ka a m di silvouplè cheri silvouplè pa fè diskisyon pase ou paka mete w nan menm wotè avèk lòt moun nan ou wè m paka konprann ou. Pase fok ou konnen, fok ou gentan wè moun nan son moun ki manke fòme. Pase m wont! Tout dominiken lè yap gade lòd non fè nèg. Dayè li di non nèg la paka soti nèg la gen mari l, yo voye kòb li pou li, mari l se pou li, mari l ki sipoze kanpe bò kote. E gen plis ayisyen la k bal rezon wi. Nan Kalib Express. M kanpe tèlman m wont epi m rele dam nan. Lè m fin pale avè dam nan, tout moun ki sou ka a yo, tout dam yo len gade lòt epi yo ri, yo di ta byen moreno, no hay problema epi yo ap tande fi a, yo fè l soti la. Vrèman difisil. E ke gen bagay lè w pa konprann, lè w pa konprann, ou fè yon pakèt sa k pa sa. Gad ki kote moun sa yo, se 2 gwoup an Ayiti ki itilize sa. E gwoup Savien an, kilè yo fin touye moun, yo retire devan yo, yo manje yo. Anpil nan yo konn boukannen yo demontre kòman y ap boukannen moun pou yo montre kòman yo se vrèman mechan menm. E wi yo se mechan vre. Avèk ki gwoup ki fè l, se gwoup bout sòsèt, obyen bout ba kòman yo rele l la. Yo tiye polis la, yo tiye yon lòt gang pa yo epi yo pran l, yo boukannen l, yo manje moso ladan. Yo fè videyo a lage sou rezo pou yo kapab di, sou rezo a pou yo kapab di men ki sa yo ye menm. Pèsonn menm pa ka mete avèk yo paske yo se nimewo 1. Ebyen, sa fè bri ke yon bal. Si nap pale de Elon Musk, lè ou pale de Elon Musk, ou pale de entènèt, ou pale de rezo a antyeman. Ebyen ke pou Ikrèn te kontinye nan batay sa avèk la Wousi, se paske yo te gen Elon Musk la, paske se la Wousi ki te bay, ki tap bay Ikrèn entènèt pou Larisi ka goumen avèk Ikrèn. Premye sa Larisi fè l koupe entènèt la. Li koupe entènèt Ikrèn nan. Pandan l koupe entènèt Ikrèn nan, pa gen moun ki kapab jwenn oken sa k rele sinyal. Rapidman yo rele Elon Musk, yo peye l yon koube de milya dola, Elon Musk rapid gentan vin enstale yon sistèm dan lespas kote pèsonn moun pa ka wè l. Pou Ikrèn toujou gen entènèt pou l wè espesyalmente sa k ap pase nan mond la. Kote lè Larisi ap vini etan byen ke si l vle voye yon bonm ba Larisi pou l ka jwenn senyal ki pou kontwole sistèm nan. E byen ke m ap pale w, lè m pale w de Elon Musk, m ap pale w, m pa pral di yon nèg ki gen plis konesans sou tè a. Non, m pa pral di sa. Men m ap pale w de yon omble ki gen konesans de konesans. Yon nèg ki gen plis ke 100 milyon de moun k ap swiv li. Lè nèg sa a di yon pawòl, pawòl li fè bri plis ke yon bal. E byen ke Atravè de moun sa yo Ayisyen t ap manje a, Ilan pawòl sa a non sèlman l tonbe nan bouch Ilan Mons, paske gen yon moun ki fon twit demoute kote Babekyou ap manje yo a tout gwoup li a, yo fon videyo moutre se Babekyou ki touye yon moun l ap manje, podyab Babekyou. Ebyenke. Sa fè yon bri antye nan entènasyonal la. Moun ki fè fo twit la k moute se Babekyou a, Elon Musk pran l tanmen li fè twit ansanm avè l. Lè n pale w de Elon Musk, si n pale w de Elon Musk, moute sou la rèd e pou wè kiyès ki Elon Musk. Nèg ki reskonsab konplètman entènèt ka simente nan mond la, nèg ki fè l. Si y ap pale w de Elon Musk. Konbyen de mil, nap palo de milya, milya, milya, milya de dola. Nèg sa a genyen Elon Musk sa w tande a. Nèg k achte Twitter. Hein, nèg ki, oye, kè konsa sa ke w gen nan mond la ou ka vini nèg sa pap al fè pri avè w paske nèg sa li menm li gen lajan l pa konn sa pou l fè avè l. Nèg sa yo se yo kap konstwi tout aparèy pou fè entènèt. Bon pou m ka di w li an bon kreyòl. M vle w konprann. Enben, ki sa ou vle m di w ankò? Ebyen ke, ki sa ou konnen yo trete nou de kanibal. Elon Musk fè konnen ke se Joe Biden ki lakoz kanibal sa yo ap antre nan Lèzetazini, Ozetazini. Moun la vle di kanibal la vle di yon moun ki touye yon moun ke ou manjel ou son kanibal. Ahora banm esplike nou sa sa vle di la palabra de kanibal pask anpil nan nou gen dwa pa konprann. Ki bèt ki se kanibal? Nap nap fon ti tounen dèyè ann al nan istwa. Yo anpil nan nou yo moutre nou la nan la bib ke kòbo ki son bèt ki manje sèlman vyann santi. Yo moutre nou kòbo se delivrans ke kote kòbo pa gen oken delivrans lakay li. Dèske yo fè w konnen kòbo li t al chèche yo di w li t al pran vyann nan kòman nan plat wa pou l te pote bay Eli kote te nan twou dlo a. M ap konn kote kòbo sa te jwenn vyann nan plat Eli sa. Kòbo e louniko bèt ke l manje son oye yon se kadav sèlman k vin nan bouch kòbo kadav lè yo pale w de kadav yo pale w yon moun ki mouri oubyen yon bèt ki mouri nan raje a depi toutan l poko gen swa vennkatrè tan kòbo a poko konnen si l la pou kòbo konnen si l la se apre vennkatrè tan l la l kòmanse santi yo rele sa an bon kreyòl kadav gate. Lè l se kadav gate, di a, kounye a nan moman ke n ap pale la a, kòbo kòmanse konnen kote ke l ye. Ki sa kòdo kòbo manje? Sèlman vyann santi, men pou l manje l fò vyann nan kòmanse pouri. Pandan l kòmanse gate, enben se kon se kounye a ke li kòmanse bon pou kòbo. Sa vle di ke, e sa sa vle di, Elouniko nan tout sa yo fè an kreyòl, m asèpte avè yo tout bon san pou san, se Jak Sovè Jan. Mizik sa l fè a m asèpte avè fraz sa san pou san. Tout sa k pa bon pou youn, li bon pou yon lòt. Sa li li bon san pou sa. E pa e pa tout koukou kle pou yo la. Non sa li Jackito ou te byen di sa. Tout sak pa bon pou yonn li bon pou yon lòt. Pandan kadav la ap pouri li kòmanse santi moun pa ka pran sant li enben kòbo a di monchè se kounya m kòmanse vè jèn hyèn mwen an tou. Ebyen ke Se menm sa ke yap rele nou la a nou pa ka konprann nan. E sa ke yo vle di nou kanibal. Lè yap pale w de kanibal yap pale w de bèt kap manje bèt parèy li, bèt mouri parèy li. E byen ke nan bib la yo montre nou kòbo te bay delivrans paske kòbo yo di w ke kòbo tal chèche vyann nan pat nan plat wa ki son manti. pou l te pote bay Eli. Kounye a w pral di m m ap di Labib manti. E pa Labib m ap di manti. Se nou menm k ap mal entèprete bagay yo pou n mete moun nan plis fènwa. E nou di se nan plat wa a dirèk ke l t al chèche vyann nan. N ap mal entèprete bagay yo. E si l Si ou ta pale de kanibal, ou pa ka di ka, si ou di kanibal, fò di kabou kòbo tou. Eske kòbo ansanm avèk kanibal se pa menm bagay yo, se yo menm ki manje vyann pouri, vyann menm vyann. Nan moman la a, yo rele nou kanibal, e kanibal la tanmen li vle di menm bagay an, pou enhenpl, kanibal se yon bèt, menm bèt parèy li, menm kanibal parèy li mouri, li manje menm kanibal parèy li. Ebyen nan moman la ou konn kisa yo rele nou kanibal paske nou touye moun nou manje moun sa vle di ke yon moun ki se kanibal li paka vin menm kote avèk moun tande byen kòman ou ta fè konnen pou yon moun pran moun parèy li pou l touye l pou l manje l ebyen ke menm mesye sa yo yo ba yo zam nan nèg yo fè yo fè twòp. Deske yo fè yo fè twòp, yo mete nou nan plas kanibal. Yo rele nou kanibal. E byen ke Elon Musk fè konnen ke moun sa yo kap antre Ozetazini an, nan tout imigran yo, de kiyès yap pale? Yap pale de Ayisyen yo. Yo ouvè pou tout kanibal sa yo vin antre Ozetazini. Men kite m di yon bagay, èske moun k ap antre Ozetazini yo nan touye moun tou? Non! Se moun k ap sove, ki pa kapab avè sa k ap pase nan peyi a, yo oblije rantre, yo sove pou tèt yo pou yo wè si yo te kapab viv. Men nan moman an, por uno, paga todo, pou youn tout peye. Kèlkeswa kote yon Ayisyen rive, menm lè w te gen lajan, kèlkeswa sa w te ye, ou mouye tou. Sa vle di depi ou menm kap pran lajan nan men entènasyonal la pou kraze peyi ou pa panse ke dèske ou menm wet vès wal chita pale avèk karikom pou panse ou menm se moun tou non pandan se tan yap itiize w la itilize w la pou yon fè w fè sa men kote w parèt ou chita a ou se moun menm nan tou yo gade w pou menm nan tou yo gade w pou yon san konsyans tou paske realmente bon e pa menm san konsyans te pot mil sèt san mil konsyans san konsyans Si w te gen konsyans ou pa tap janm dakò pou te kraze peyi w pou te fè yon lòt peyi byen, al final lè yap pale mal de peyi sa a dlo a mouye w tou. E paske w pa gen konsyans ou pa konn sa kap vini dèyè. M vle pou n konprann, lè m te di nou sa la, m te di nou wi, odye byen. pral gen yon gran enpak sou dosye sa. Pi gad jan m panse Ariel Henry pral demisyone epi tout bagay pral bon. M te di nou se moun pa yo y ap mete. E moun k ap dakò a, nan tout moun sa yo ke ou tande yo di w y ap chwazi se moun yo pral mete nan 7 manm sa w tande a. Nan te pale kou bon bagay jiskaske yo poko di anyen men ki lè y ap nome l. Non, se negosyasyon k ap fèt. Se papye k ap siyen. Fòk ou dakò pou sa, fòk ou dakò pou sa, fòk ou dakò pou sa. Apre sa yo fin mete sou tab la pou n dakò, yo pral met lòt bagay yo menm pou w dakò. An ou pa dakò, kote w prale? Tout alò, bon m di w yon bagay pou w fè lè pou w pa dakò kounye a ou panse ou pral vin prezidan. Ou p ap ka prezidan paske ou pa dakò avèk sa ke m di w la. E de si ke medam mesye bagay yo vrèman difisil, m panse ke jou ke mwen m avèk ou nou met tèt nou an plas, nou gen konsyans de sa k ap fèt la, n ap soti nan sitiyasyon sa ke nou ye a. Men dèske nou pa ka pran konsyans, n ap toujou la. ap pase mizè. E de si ke menm bandi yo kap kreye Ayiti a, nou ta sipoze kòmanse pran konsyans pou nou konnen ke kiyès ki pa ka mache sou mond la, se nou menm. Apre yo fin itilize nou pou nou ba yo pouvwa, yo itilize nou pou nou ba yo sa yo vle, yo itilize nou pou nou ba yo lò, pou nou ba yo tout bagay. Yo ban nou lajan, menm lajan yo ban nou an nou pa ka itilize l pase kote nou ye nan touraje a, menm soti nou pa ka soti fasil.